Bonjou e bonswa ankò e mèzami, frè e sè, mwen salye nou nan non Jezi Kris de Nazarèt ki genyen tout pouvwa e ki gen kontwòl latè antyè e ki se sovè lavi nou. Alor se toujou zanmi w Frè Wilkens Poléus ki avèk ou ankò jodi a pou yon nouvo videyo. E se toujou la limyè su lè sonj men yon lòt sijè. ki se les objectifs des songes ou les objectifs des rêves lè m fin lè m resevwa sonj la oubyen rèv la ki objektif li menm nan vi m oubyen ki bi sonj lan jiskavan nou kontinye n ap envite ou abòne ansanm avèk e chanel la si tout fwa ou pot ko fè sa e like kòmante e si tout fwa ou gen yon sonj ou fè ou pa konprann ni kap baw pwoblèm ou ka ekril kite pou nou nan yon kòmantè si tout fwa Dye ban nou sajès entelijans sou sonj ou an na va diw men kisa Bondye vle diw nan sonj li ba ou a. Alò men nap ankouraje ou pataje travay sa osi poul kapab touche plis moun. Pa bliye slogan se pandanm sove banm ede yon lòt sove. Pandanm epanye banm ede yon lòt epanye. Pandan jem louvri banm ede yon lòt pou jel ka klè. pandan m konprann banm ede yon lòt konprann paske m pa konprann sèlman pou tèt mwen men m konprann pou m fè yon lòt konprann paske si premye moun ki te konprann nan pat ede lòt yo konprann mwen m pa tap konprann jodi a pou m te vin fè w konprann ki vle di se paske yon moun te fè m konprann oubyen Bondye te fè m konprann epi kounye a mwen menm M vin ede w konprann Panya Sa m vin ede w konprann nan, ou menm ou pral ede yon lòt konprann li pandan w ap pataje travay sa pou l ka rive pi lwen. Mèsi ansanm avèk ou menm ki abòne, ki kòmante, ki like e ki pataje travay sa deja. E nou tounen trè trè rapid se les objectifs du songe ou les objectifs du rêve. Poukisa Bondye bay rèv yo? Poukisa nou resevwa sonj yo? Oubyen poukisa Bondye bay rèv yo? E ki rezon yo menm Bondye bay yo? Nou prale trè trè rapid e trè trè trè brèf osi. Premye objektif sonj lan, il apòt dè avètisman. Lè sonj ou lè rèv apòt dè avètisman sou li nan Jòb 33 vèsè 14 rive nan vèsè 18, w ap wè sa nwa sou blan. Sonj yo yo pote dè avètisman sou sa ki pral rive. Oubyen yo pote yon avètisman pou di mwen, nan sa m ye a, men ki sa k mete m ladan l. Oubyen tou, m pral tonbe nan yon sitiyasyon, Dye gentan di m men ki sa k ka koz m tonbe nan sitiyasyon sa a, e men ki prekosyon pou m pran pou m pa tonbe ladan l, men ki sa pou m fè. M di w premye bagay sonj yo fè, oubyen rèv yo fè, lè w resevwa rèv la, li pote yon avètisman ba ou. Li ka pote yon avètisman ba ou sou komès w ap fè a. Li ka pote yon avètisman ba ou sou chwa w ap fè a. Lè m pale de chwa, sa a chwa yon lekòl, yon inivèsite. Gen timoun ki fin lekòl, li pa konnen dirèkteman ki sa l pral aprann, li antren de lapriyè, l ap priye Bondye, l ap di Senyè oryante m vè kèlke choz. Oubyen jis lespri l boulvèse pase l gen twòp bagay devan l. Anben sonj lan ka vin avèti l, vin montre l, anben men tèl wout pou w pran. Ok, li ka pou an avètisman sou chwa wap fè a ki di si w fè chwa sa a men ki konsekans lap genyen sou lavi w swa pozitif ou negatif enben si konsekans lan pozitif sè byen vou pouve kontinye enben men mentnan si avètisman an li negatif. Anben metenan Dye di w pa avanse kounya si w avanse se ou kap wè l se pa Bondye se sak fè gen moun kap poze Bondye kesyon poukisa se mwen menm sa rive gen madan marye kap poze Bondye kesyon poukisa se mwen menm ki gon mari malgre m fè tout sak depann de mwen mesye a pa vle konprann mwen pafwa malgre m fè sa m pa ta dwe fè pou m fè l kontan bon mesye sa Li pa vle konprann mwen Bondye poukisa se mwen ki konsa poukisa se mwen k si poukisa se mwen k la poukisa se mwen k le non madam se paske depi avan ou te pran mesye sa Bondye te baw yon avètisman si syèl la te pale avèw ou te neglije sa syèl la di sa k fè bib la di ere lòm ki Ne mach pa selon le konsèy dè mechan. Olye ou te tande konsèy Bondye a, ou te tande konsèy zanmi w lan, ou te tande konsèy manman w, ou te tande konsèy papa w, ou te tande konsèy kondisip klas ou a, oubyen kòlèg de travay ou a, ou te tande konsèy papa w, konsèy matant ou, tonton w, oubyen zanmi w lan, ou otre. Enben mentenan, men sa k rive ou. Ki vle di se pa de moun ki marye k ap soufri, se pa de moun ki fiyanse k ap soufri, se pa de moun ki vwayaje tou k ap soufri. Gen moun ki vwayaje, ban m ta pran yon egzanp ki trè klè, gen moun ki vwayaje sitou nan peryòd ki sot pase a la, te gon alò jiska mentenan, gon afè de Soti Brezil ale pase pa Meksik pou antre Ozetazini, soti Chili e anpil lòt kote moun soti pou pran wout apye pou ale Ozetazini. Pandansetan gen moun depi avan yo deplase Dye gentan ba yo avètisman ke yo pap fè siksè, yo pa dwe ale, yo pa gen dwa deplase. Malgre Bondye pale avèk yo, yo pa tande. Enben mentenan. Yo pran wout la, malè grav rive yo, genyen k pèdi madanm, genyen k pèdi pitit, genyen k pèdi vi yo tou, ok, genyen k malad nan wout la, bagay grav rive yo. Ki vle di tank Bondye pa la avèk ou, ou pa tande, ki vle di malè a se pou ou l ap ye. Se sa k fè. Ou dwe mande Bondye sajès, mande l imilite, depi se li k pale avè w pou w dakò. Menm si ou te ka neglije pawòl tout moun, men depi se Bondye k pale avèk ou, fò w tande sa Bondye di w la. Men mete nan di w sonj yo, premye objektif sonj yo, yo pote des avètisman pou lavi m. Yo pote avètisman sou lavi m, tan sou le plan spirityèl, sou le plan entèlektyèl, sou le plan sosyal, sou le plan ekonomik. Menm yon zanmi m pral genyen, Dieu ka banm yon avètisman si tout fwa m mete Dieu o kouran de zanmi sa, Dieu ka banm yon avètisman pou dim e moun sa menm si w wè aparamman l sanble on bon moun men li pa bon moun, li pa bon moun epi Dieu ka di w men tèl bagay men tèl bagay men tèl bagay kounya ou menm si w vle rantre anba kòt li epi sa w tande a sa w jwenn se pa w. Sonje yo bay des avètisman. Des avètisman se pa de moun Bondye te avèti, se pa de moun k ap kriye ankò jodi a, men syèl la te gentan avèti yo nan yon sonj. Swa yo pa t konprann sa yo te wè a, yo pa chèche konprann li, paske etanke kretyen, ou pa dwe neglijan, paske Bib la di, Le wayòm dè syè fò se se son lè vyolan ki son nan pa, e Bib la di nou, Soyez sobres et veillez. Bib la di nou devon priye e veye, ki vle di kretyen an, Nou dwe trè entelijan, nou pa dwe neglijan ni manfouben. Gen bagay m wè si m pa konprann ni, pandan se tan m pa konprann ni an, se pa sèl mwen menm ki pa konprann ni. M gen dwa pa konprann ni, men gen moun ki konprann ni trè trè byen. M gen dwa wè Bondye pale ansanm avèk mwen, li montre m, li montre m kas sa a. Dye montre m kas sa a. An men si Bondye moutrem ti kas bloutouf sa a, ki vle di anndan ti kas bloutouf la gon mesaj ki kache, gon mesaj ki kache, ki vle di si Dye moutrem kas bloutouf la, tankou on egzanp map pran, se pa sam dil vle di non, metenan si Dye moutrem kas bloutouf sa, epi m te gon telefòn, epi Dye banm on kas bloutouf oubyen m wè nan sonj on moun fèm kado on kas bloutouf, oubyen tou m wè kas lan, Anben li tou vle di, sa ka petèt vle di, M gen de sekrè Dye pral pataje ansanm avèk mwen, li vle m gen yon ekout ki trè trè sansib, ki trè trè sansib paske l pral pataje de sekrè ansanm avèk mwen, l pral di m de bagay ki nesesè, ki trè serye. Dye fè apèl avè m pou m gen yon antandman espirityèl ki trè sansib. Men mentenan, sonje yo pote de avètisman. Dezyèm bagay. Le sonj apòt dè enstriksyon, dè enstriksyon si ki ou si kwa, si se ki nou zariv trè souvan e ke nou ne prandwon pwen kont de, ki vle di se yon pakèt bagay k ap rive nou trè souvan ke nou menm nou pa menm rann kont nou sa k ap rive nou. Gen moun ki nan yon bagay se kòmsi li Se depoze yo depoze l ladan l. Li pa konn si l anwo, li pa konn si l anba. Li pa konn si l la pou 1, li pa konn si l la pou 2. Ki vle di se yon pakèt bagay k ap rive nou e ke nou pa pran konsyans de yo. Oubyen nou pa an konesans de yo. E non sèlman nou pa gen konesans de yo. Ki vle di, ni nou pa konn ki bò yo soti. Li vin pote enstriksyon ban nou, pou l di nou nan sa nou ye a la, li vin ban nou yon zye louvri, li pote yon konesans ban nou, li vin enstwi nou sou sa nou ye a, sou sa n ap travèse a, sou sa k rive nou an, li vin di nou ouvètman, men nan ki sa m ye la, men pou ki sa m ladan l, men sa k koz mwen ladan l, e men ki lè m ap sot ladan l, e men ki sa pou m fè pou m sot ladan l. Èske w ansanm avèk mwen la a? E l ap di w sa k rive w la, men kote l soti, men sa k kòz li rive w. Paske, kèlkeswa sa w ladan l, li gen yon rezon, li gen yon kòz ki fè ou ladan l lan. Li gen yon kòz, epi mentènan se sa k fè gen bagay ou ladan l, toutan w pa gen kòz la, ou pap janm sot ladan l. Se sa k fè Bib la di, Mon pèp è detwi paskil li mank de konesans. Pa janm bliye vèsè sa a, Oze 4 vèsè 6, Mon pèp è detwi paskil li mank de konesans. Se pa de moun ki nan tray, se pa de moun ki nan pwoblèm, se pa de moun k ap kriye, Bondye ka vin ban m tankou pran yon legzanp m ap viv. M fè tout sa k depann de mwen pou m ta reyisi. M fè tout sa k depann de mwen pou m ta reyisi sou leplan entèlektyèl, men m pa kapab. M travay, m etidye, men m pa janm kapab. Epoutan, s on demon de lanfè ki pa janm vle m avanse. Men mwen menm m pa janm konn sa sof ke pandan manman w ap joure w, papa w ap joure w, tout moun neglije w, yo menm pa ba w kòb pou w al lekòl ankò, yo vin trè neglije w, ba w vag bagay, an pansan ke se vle w pa vle. Epoutan se pa vle w pa vle, ou vle avanse men ou gen yon baryè, ou gen yon obstak. Men ou pa konn nan kisa w ye, ou pa konn kisa. Fè w konsa, ou pa konn ki sa k rann ou konsa e kote sa sòti. Men mentenan, lè w Dye ba w sonj lan, li vin ban w enstriksyon pou di w, men sa k koz ou pa ka avanse a, men sa k koz komès la, pase gen moun sou le plan ekonomik, li fè tout sa k depann de li sou le plan ekonomik pou l ta avanse, sou le plan ekonomik pou l ta sòti tèt li, gen moun ki fè komès, gen moun ki fè tout bagay, li eseye komès sa l pa mache l fè yon lòt, li fè tout sa k depann de li, men bagay yo toujou rete stil jan yo te ye a, li toujou rete. Stil nan mizè, li toujou rete stil nan povrete, li toujou rete stil nan razè. Men mentenan, pandan se tan gen yon espri razè, yon espri povrete, yon espri de mizè, ki kanpe an fas li, ki di kanta ou, ou pa gen dwa janm avanse, se nan sa a pou rete. Banm banm tou bon entelijans, yon nan bagay ki ka fè w konnen ou se yon moun ki gen yon espri de mizè oubyen yon espri de povrete ki atache ak lavi ou. Prenn legzanp ou son moun ki nan travay. Epi pandan w nan travay lan, swa yo peye le mwa ou byen yo peye chak kenzèn. Mete nan chak kon ou pral touche, gentan gon pwoblèm ki parèt. Paske kòb la gentan gon, ou gentan gon pwojè pou kòb sa a. Ou gen yon pwojè ou di tank kòb sa rantre men tèl bagay map regle ansanm avèk kòb sa. Ebyen mete nan epoutan le wayom de lanfè gentan gen yon lòt plan. Imedyatman kòb la rantre li fè gen yon pwoblèm ki parèt ki bre lajan an. Swa ou gen yon moun lakay ou ki fè aksidan, swa ou gen yon pitit ou ki tonbe malad ou tèt ou cho epi sa ou tande a lajan al depanse pou granmesi kon lajan an fini timoun nan anfòm. Humm. Ki vle di, ou byen tou ou te chofè taksi, ou byen tou ou se chofè oubè, ou byen tou ou otre. Enben chak kon kòb la rantre epi gen yon pwoblèm ki parèt pou bre kòb la. Ki vle di pwoblèm sa yo ki parèt pou bre kòb la se pa pwoblèm nan vre. Men se yon espri de mizè ki ouvri bouch li, l bre lajan sa l di kanta ou menm ou pa gen dwa janm gen kay. Pran ekzanp, w ap fè yon kay. Ou gen tè men ou vle ou di kèt m fè twòp tan nan lweyaj fò m ta fè yon kay. Ou kòmanse kay la. Ou di non imedyatman m touche kòb sa oubyen ou nan yon sòl, ou di imedyatman m touche kòb sa bon m pral mete wòch, m pral fouye fondasyon, m ap kòmanse fè sòl. Oubyen ou fè sòl la, ou di m pral koule chenay sou sòl la, m pral kòmanse moute blòk. Chak kon kòb la vini pou koule chenay la oubyen pou fè sòl la oubyen pou moute wòch la oubyen pou moute blòk la oubyen pou koule dal la chak Konsa vin ou gon bagay grav ki rive w ki bre kòb la. Ki vle di ou son moun ki gon espri de mizè, yon espri de povrete, yon espri ki di ou pap janm gen kay. Si ou pa rantre dan lapriyè pitit pou w ranvèse, pou w mete pye w sou kou demon sa a pou w konnen bib la te di je vous ai donne le pouvoir etant que pitit Bondye de mache sur toute la puissance de l'ennemi. Ou antrave kanta ou, se wè wap wè moun dòmi nan kay kwak ou gen tè. Byen mentenan, Bdye vin baw yon enstriksyon sou sa kap rive w la pase m paka bay tout detay si m ta tonbe pale enstriksyon nan ki nivo tankou gen timoun ki lekòl pandan se tan li menm lap travay ak moun tèlman l entelijan lap travay ak moun moun li travay avè yo a pase li menm li stil ret nan klas la li etidye l konn leson an kon l rive nan egzamen gen yon bagay ki pase nan tèt li leson an ale oubyen tou chak lè egzamen pral rive li menm li malad anben pitit ou gen yon demon ou gen yon dyab ki pa vle w avanse, rantre dan lapriyè. Yo pote dè enstriksyon. Dezyèm, non sèlman yo pote dè enstriksyon sou sa k ap rive nou, nou pa t konnen, oubyen sous kote yo te soti nou pa t konnen, anben Dye vin pale avè nou pou l di, sa k ap rive w la, sa k nan sa w ye a, men ki sa l ye, men kote l soti, men ki lè w ap sot ladann e men ki sa pou w fè pou w sot ladann. Twazyèm bagay. Sonj yo lè yo vini, Dye ban nou sonj yo pou detounen nou di mal, pou detounen nou di danje. Ki vle di gen wout m t ap pran, gen desizyon m t ap pran, gen chwa m t ap fè ki t ap trè konsek, ki t ap trè koute, ok, ki t ap koute m trè trè chè, anpil soufrans, anpil tèt chaje, anpil traka, anpil dlo nan zye, anben Dye vin pale ansanm avèk mwen, l vin di m pitit detounen w de malè sa a. Pa pran wout sa a, pa chwazi moun sa a, pa al nan peyi sa a, pa vwayaje kounye a, pa pati kounye a, pa fè sa w ap fè a kounye a, pa fè biznis nan kote sa a. Si w fè biznis nan la a, ou p ap ka avanse pitit. Li vini nan sonj lan pou l detoune nou du mal, pou l detoune nou du danger, de malheur. Autre chose, et c'est vrai mes bien aimés, gen de bagay wap travèse, gen nan bagay ou ye, se sèlman Bondye t ka desann an pèsòn pou vin louvri zye w pou di pitit, men nan kisa ou ye, fè je w klè, bagay yo pa osi senp jan w wè yo a.

Ki egzanp n ta ka pran? Bon, m ta pran yon egzanp ki tou kou nan menm tèks nou sot pran. Lè Dye te bay Farawon nan Jenèz 41 vèsè premye e uit lan, lè Dye bay Farawon sonj lan. Farawon fè sonj lan etanke wa. E m ap vin di w se pa paske w gran, se pa paske w se pastè, ou se predikatè ki vle di ou fè yon sonj fò w te konprann li. Ou ka fè sonj lan ou pa konprann li. Ou ka prezidan ou fè sonj ou pa konprann li. Ou ka senatè ou fè sonj ou pa konprann li. Ou ka jij, majistra, sesi sela, kwè dèk ou fè sonj lan ou pa konprann li, se yon moun ki gen yon espri de sajès, yon moun Bondye bay yon entelijans sou sonj lan epi ki ka konprann li. Ok. Epi mentenan, wa a fè sonj lan li pa konprann li. Li se wa se vre, li gen pouvwa se vre, men sa a li li pa ka konprann sa a. Epi mentenan, lè wa a rele tout lè saj de Lejipte, Yo pa ka ba l eksplikasyon an. Wa a stil nan pwoblèm. Pase men byeneme, tank ou nan yon sitiyasyon oubyen w fè yon sonj, ou poko ka jwenn vrè eksplikasyon sonj lan, se tank w ap twouble. E gen sonj men byeneme ki tèlman tèrib, toutan w pa konprann sa l vle di, w ap mache kè w ap sote. E gen sonj ou fè, ou tèlman pè, menm nan chanm kote w ye a, ou tou rale dwè w kouvri tèt ou, w ap tranble pase sonj lan tèlman trajik, li tèlman dwòl. Mwen pou m ta pran egzanp, pandan m kòmanse travay sa la sou Facebook, YouTube la la, entèpretasyon sonj lan, m wè èdmi an vin chèche m la, yo mennen moun vin dèyè m akoulin. Mennen moun vin dèyè m akoulin ki vin ban m presyon, ki di si m pa kite travay sa, y ap chèche kiyès ki frè Wilkens lan menm, kiyès ki pastè Wilkens lan, kote l rete, y ap vin chèche m la tout kote. Pou yo vin pou yo yo vin dim konsa sim pa kite bagay sa poukisa paske le diab wèl gentan pral pèdi twòp moun li kòmanse pèdi twòp moun je twòp moun pral klè la epil vin chèchem lal di sim gen malè m pa kite bagay sa tounenl tounen se tèt mwen lap koupe. Ah non non non non non non djab ou manti djab ou manti se pa vre tèt mwen pap koupe map fè travay la sim dwe chape on milyon moun pou Bondye 3 milyon moun 100 milyon moun pou Bondye milya moun pou Bondye map chape tout e map kite latè lè Bondye vle mpap pran presyon nan men djab. Mezanmi menm jan yo te a di m deja nan gè fòk mwen batay epe m gen san m pap rekile jiskobou m kriye alaso sak mouri zafa yo n ap kontinye ki vle di se tou sesi tou sesi ki vle di tan k Dye pale avè w gen sonj ou fè mè byeneme ki tèlman terib ki tèlman trangib ou ka ap mache w ap tranble si w pa gen Bondye ou ka kwè ou ka ap mache w santi pye ap mache dèyè w epoutan se pa vre non sonj lan tèlman boulvèse w li tèlman twouble w. Farawon fè sonj lan, l pa konprann, li rele lè saj, lè saj yo pa ka di l sa l wè a, sa l vle di. Farawon toujou nan pwoblèm, li toujou nan twoub, li toujou kè l sote. Farawon, lespri l ajite, l pa ka manje, tout kote l fè rèv la parèt devan l paske fò l konprann li pase rèv la enpòtan, l esplike yon bagay pou laveni de Lejip. Se swa Ejip detwi oubyen Ejip gen lavi selon rèv la. Lè l al kote li, yo di l, 'A, gen yon grannèg, gen yon moun Jozèf ki nan prizon. Li di, 'Al dèy Jozèf. Imedyatman, Jozèf vini. Jozèf di wa a, 'Eksplike m sonj lan, oubyen eksplike m rèv la. Wa a di, 'M wè sèt vach gra pandan m bò flèv la. M wè sèt vach gra ki trè bèl k ap monte. Lè yo fin monte gen lòt sèt vach trè lèd ki mèg sèch ki monte dèyè yo, epi bèf mèg yo vale gra yo, epi se kòmsi ensiyifyan yo toujou rete eta yo te ye a. Epi touswit ankò m dòmi, lè m fin reveye m fè sonj, m fin fè sonj lan m reveye epi apre sa dòmi pran m ankò, m wè sèt epi mayi gra e sèt lòt ki monte fè antou katòz. Epi mentenan li di, epi sèch yo vale, yo anglouti epi gra yo, epi sa twouble m. Jozèf di wa a, ou pa bezwen gen pwoblèm, ou mèt mete w anpè. M pral di w sa w wè a, men sa l vle di. Tou de sonj yo w wè a, yo vle di yon sèl bagay. De sonj pou yon sèl eksplikasyon, de sonj lan se yon sèl sonj li ye. Ki vle di ni 7 vach gra a, ni 7 epi gras la se menm bagay. Ni 7 epi mèg la, ni 7 vach mèg la se yon sèl bagay. Ki vle di dezyèm sonj lan li vin konfimasyon premye sonj lan. Sa fè mè byen eme ban m tou dou sa e byen ke n ap tounen sou sa aprè lè n pral ba w entèpretasyon chif yo lè w wè yo sa sa vle di. Epi mentenan, lè w wè yon bagay de fwa nan sonj, se yon bagay ou pa dwe neglije, se yon bagay k ap fèt kanmenm. Se konfimasyon, Dye konfime w ki di w wè sa w wè a la, degaje w, mete w alabrèch, mete w alatant, paske si se yon balè k pral rive w, si w pa lapriyè l ap rive kanmenm, si se yon bonè tou, l ap rive kanmenm. Men mentenan, li di Farawon, anben men sa t genyen, sèt vach gra yo se sèt ane, menm jan sèt epi gra yo se sèt ane, sèt vach mèg, sèt epi mèg yo se sèt ane. Ki vle di pral gen sèt ane dabondans an Ejip kote ke gade latè pral bay manje tankou sab bò lamè. Anben imedyatman pral gen sèt ane latè Ejip pral vomi e vomi Ejip ap vomi manje. Enben, tousuit apre sèt ane dabondans lan, pral gen sèt ane decheserès, pral gen sèt ane famin ki pral pousuivi. E famin, sèt ane famin nan ap tèlman gran, sèt ane abondans lan pap parèt anyen devan n, tèlman l ap dwòl, l ap tanjib. Men byeneme, se sa k fè, kan on moun di m ou pa kwè nan sonj, se kòmsi se yon moun ki ante, ki, ki, ki, ki, kòman m te kapab di sa, yon moun ki mouri, menmsi l ap mache l mouri, li nan sèkèy deja, Antere yo poko antere l. Lè moun nan di l pa kwè nan sonj, li pa kwè nan bagay yo, gen yon pakèt radòtè k ap di w Bondye te fin pale deja de depi nan pwofèt Jan, li te pale de entèl a pwofèt Jan, Jan se te dènye pwofèt ki te ekri Apokalips. Sa se moun k ap radote, ki pa kwè nan pawòl Bondye. Yon moun ki pa kwè nan sonj se kòmsi yon moun ki tou di l pa kwè nan Bondye paske Jòb di m nan Jòb 33, li di m Bondye ka pale de divès manyè. Se pa tout bagay Bondye ap dim nan bib la, se pa tout bagay Bondye ka itilize Dieu se sè de tou pou akonpli son desen. Ok? Ki vle di, yo pote enstriksyon pou vin dim men nan ki sa m ye. Epi imedyatman Joseph fin eksplike sonj lan, sa w tande a lapè rantre anndan kè Farawon, lajwa rantre pase konnya l nan konpreyansyon, epi yo di l men ki sa pou l fè pou l kontrekare famin, setan famin sa a. Men kòman pou l jere sa l genyen an. A note, Epi mentenan, yo pote enstriksyon su laveni. Tankou Jozèf ankò, Dye bay Jozèf de sonj. On premye sonj, dezyèm nan se konfimasyon, ki vle di, Jozèf, sa m montre w la, w ap gran kanmenm, menm si frè w yo rayi w, menm si manman w pa vle tande sa, menm si papa w pa vle tande sa, nan tout pitit manman w yo, se ou menm m ap leve an dinite, se ou m ap fè gran. Bondye bay Jozèf sonj lan, e sonj lan akonpli jan Bondye te di l la, pase Bondye te vin avèti l sou aveni l. Nou dous sonj yo premyèman, yo bay dè avètisman, yo pote avètisman, yo pote enstriksyon, yo vini pou yo detounen nou di mal, di danje, de malè, E yo vini ankò pou bay enstriksyon sou aveni nou. Ki vle di, si ou pa t konprann ou menm lè w te konn fè yon sonj, objektif sonj lan, ki sa Bondye vin di m, m kwè kounye a la a, ou plen limyè avèk ribrik sa a ki se Lumière sur le songe et objectif des songes. Dieu vous benisse, rete konekte pou yon lòt videyo ankò. Tchao!